Nou bay Bondye glwa li menm sèl merite paske li se Bondye pa gen tankoul e pap janm gen tankoul pap janm gen tankou Bondye sa Mien bien aimé dans le Seigneur ke la pè e la gras de Dieu soit avec vous ankò yn fwa nou antre nan kay la nou salye tout moun tout abòne nou yo tout fan nou yo nou salye yo nou salye tout moun nèt ala wonn badè jann te pwomèt li a nou pote dezyèm tip de zanmi an pou ou. ki pa lòt zanmi ki vini mwench e jan n te trete l deja e yon premye tip de zanmi ki se divizè se divize l vin divize w nou vin pote dezyèm nan pou w ki se mwens li pa vin fè lòt bagay nan vi w se mwens li vin mwens jan n te toujou di l la n ap toujou konsidere menm vèsè a ki se pwovèb 17 vèsè 17 ki di yon bon zanmi p ap janm trayi jou malè l ap tankou yon frè pou ou se chak n di vèsè sa a l soti. Aah Bondye ka vin antre nan tout nanm mwen nèt paske pawòl la di pap janm trayi ou ka imajine w pap janm trayi e jou malè lap tankou yon frè pou ou tankou yon frè mwen byeneme frè e sè ou frè byen dezyèm tip de zanmi an li pa lòt ke mwen se pou mwen tip de zanmi sa yo mwen mrele yo sousèt zanmi sa yo se souse yo vin souse yo pa gen anyen pou yo wè ankò se souse yo vin souse souse pòch ou souse fanmi w. Souse lòt zanmi ke w genyen, souse tout sa w posede. Zanmi sa yo se sa vin fè. Dezyèm tip de zanmi an ki se mwens. Men byen anmède le Seyè, ou pa ka, ou pa ka fon zanmi ki se mwens ki vin mwens. Fò w imajine w byen pou w wè. Si w gen zanmi an tout a di w yon se mande vin mande w. Se zanmi machin ou ye. Detanzantan l ap mande w prete machin, prete sesi, prete sela ba, hein. L ap mande w prete lajan tout la sèt jounen. Fò w gen tan wè son sousèt, se sousèt vin souse. Paske jou malè pa favò vre. I sifi ke ou pa gen okenn anyen l ap vire do l lale. Tit 2 zanmi sa yo, se mwens yo vin mwens ou, se, m te ka di, fini yo vin fini ansanm avè w. Fòk ou trè pridan ak tit 2 zanmi sa yo. Lepli souvan, tit 2 zanmi sa yo, jan n sot di l la, se mwens yo vin mwens, yo pa vin fè lòt bagay, yo pa vini pou avansman w. Lepli souvan, lè w mande yo konsèy, yo pa janm la pou yo ba w bon konsèy. Lè w mande yo konsèy, se konsèy ki toujou ap antre nan twou. Epoutan, E poutan. Sa vle di ke yo pa janm wè byen. Menm pou tèt yo, fò w imajine byen, yo pa gen anyen serye. Metenan fòk ou trè trè trè pridan. Paske zanmi fò w pa jwe a sa. Ou menm k ap gade m. Fò w pa fè nenpòt zanmi paske zanmi se yon bagay ki chè, ki trè trè trè chè. Lè w di zanmi, m te gade yon zanmi plis pase frè. Gen de zanmi ki plis pase frè. Se bib ki di l, se pa mwen. Gen de zanmi ki plis pase frè. Fòk ou trè trè pridan. Fò w konn kiyès w ap livre kè w. Gen, menm jan m te di l deja, gen yon gran diferans ant byen yon moun e zanmi yon moun. Lè ou byen avèk yon moun, avèk zanmi yon moun se de bagay diferan. M ka tout fwa byen avè w, tankou pataje, fè ti pale, men zanmi s yon lòt bagay. Lòske ou di zanmi, yon zanmi se yon moun m te ka di ki konn tout sekrè. Yon zanmi ki konn tout bagay. Wè, pa egzanp la, si m gen yon zanmi, yon bon zanmi, malgre m poko rive nan vrè karakteristik de zanmi an, Vrèman zanmi an m poko rive ladan, yon bon kreyòl nou poko rive ladan, men yon bon zanmi si nou ta fè yon ti sible sa tou piti. Yon bon zanmi m te gade si son moun ou ka fè konfyans. Yon bon zanmi pa egzanp la mwen frè Jòb, yo ta di frè Jòb èske ou gen yon bon zanmi? Wi m gen yon bon zanmi. Pa egzanp si m ta di w ou ta vin poze mwen kesyon m reponn ou yon fason, lè w al jwenn zanmi m lan l ap reponn ou menm fason lè w poze l kesyon an sou mwen. L ap reponn ou menm fason l ap di w frè Jòb tèl jan fè tèl manyè, tèl jan fè tèl manyè l ap aji tèl jan e sesi pa gen asòti de la m ap aji konsa vre paske Zanmi, yon zanmi se yon temwen, yon zanmi m te ka di, a, bon, an fen kont, e di, gen bon zanmi. Men, tip de zanmi sa m di w, n ap trete sa ki se zanmi k vin mwens ou an, lè l antre nan vi w, fòk ou trè pridan. Li prèske menm jan avèk zanmi ki vin divize a. Zanmi sa a li ka touye w, li ka touye w. Fò w trè trè pridan, sa fè fò w konnen, lò se ou zanmi avèk yon moun, a di kè nou fon sèl, kè nou ini. Kisa sa vle di zanmi? Bib la di zanmi konn tout sekrè menm jan Jezi t ap di l. Li pa rele nou yon sèvitè men li rele nou zanmi. Paske yon zanmi konn sa mèt li pral fè. Pa egzanp m te gen zanmi m gen zanmi m la m di a depi m pral fon bagay a zanmi m gen tèl bagay m pral fè la a monchè kòman ou panse l kòman ou wè l hein fè n fè tèl manyè monchè l ap di w a monchè sa ap bon wi ebyen sa p ap bon non. Zanmi t vin mwen san li pa gen oken bòn ide pou l pote. Li pa gen oken bon konsèy pou l pote. Paske se souse vin souse. Tout sa w di l, monchè, anfen. Anyen pa janm bon pou li. Ou ta di, monchè, a, m gen yon ti travay m pral, m pral mande la. Non, monchè! Gen yon pwogram pita, se pwogram la apre. Monchè, gen yon pwogram pita, vin al nan pwogram lan. Si se pa moun legliz li ye, l ap toujou di w, gen yon pwogram. Si se moun legliz tou, monchè, anfennkont. Bon, m pa, bon, m pa mete kat moun sa yo nan kad moun legliz. Ou menm ki se moun legliz, fò w trè, trè pridan. Ki tip de zanmi w ap fè? Fò w trè, trè pridan. Ou pa ka ap fè zanmi, se zanmi. Se zanmi payen moun ki pa lan pwogram sa a. Pa gen menm jan pawòl la di nan Jakat la, Si w vle vin zanmi Lemond, ou se lènmi Bondye. Bon, sa a, m pa antre nan li. Men, vi ke tout moun, tout jan de moun ap gade m, tout jan de moun ap koute m, zanmi, n ap trete tout zanmi, n ap trete zanmi an nan tout entegralite l, kit ou legliz, kit ou pa legliz ou menm k ap gade m, e sa fè n ap tou konseye w sa. Byen men byeneme nan Leseyè. Zanmi ki vin mwens lan, jan n sot di l la, li pa fè lòt bagay, li vini pou l mwens ou, li vini, N te ka di tout desizyon w ap pran pa janm bon pou li. Kit yo bon, kit yo move, yo pa janm bon pou li. Wè, malgre l bon, li pa bon pou li. Li move, li parèt ladan l pa bon pou li paske se mwens li vin mwens ou, li vin souse ou. Li pa gen anyen serye li vin egre l ak li. Dezyèm tip de zanmi an, jan n te di l la, se n te ka di yon moun ki li nöt, li kòm li nöt. Sa vle di, n te ka di li pa, lè w ba yon, lè w mande l yon konsèy, li pa di w sa a bon ni sa a pa bon. Non paske kijan m ta avanse pap di w ni sa bon ni sa pa bon sèlman l di w tout sa w vle li vle l tou mwen m pa vle l konsa si w gen yon zanmi se konsa l ye tout sa w vle l vle l tou li poko zanmi w li poko bon zanmi li poko yon bon zanmi l pa yon bon zanmi pou ou li son moun ki byen avè w yon moun k ap souse w yon moun k ap veye gen moun ki afè pòch ou yon moun ki zanmi pòch ou yon moun ki zanmi bous ou men l pa zanmi w tout bon vre paske se souse l vin souse e sifi ke w pa gen anyen l ale e tankou w se yon koulèv k ap souse yon krapo Kou misye se krapo a, krapo a pa gen anyen la nan kò l soufle epi l ale. Dot an plis, dezyèm tip de e twazyèm tip de zanmi an ki se m te ka di kòm m te ka gen moun k ap sonje konsidere l kòm moun yon moun ki nèt, li pa la ni pou avansman, ni l p ap di w s pou fè sa pou pou lage w nan pyèj, li p ap di w pou fè sa pou w avanse. A di w s on moun ki nèt, tout sa w di l li la, tout sa w di l fè li la. Bon! Sa a ankò, li pa yon bon karakteristik de zanmi, li pa yon bon tip de zanmi. M pa ka gen yon zanmi nan vi m, tout sa m di l dakò avè m. M pran yon movè desizyon, l di m wi. M pran yon bòn desizyon, l di m wi. Sa pa bon. Sa a poko zanmi, tip de zanmi sa a poko bon. Fè yon ti koudèy pandan m ap pale a pou w wè nan vi w ki tip de zanmi ke w genyen. Èske se moun ki vin divize a? Èske se sa ki vin mwens lan? Eske se sa ki net la tout sa w dil li dakò tout sa w dil li mache nan lojik la tout sa w fè li di w wi pa gen pwoblèm amen tout sa w fè pou li amen ti dezanmi sa ankò l pa bon men byen eme nan de se l pa bon fòk nou trè trè pridan trè trè veye trè trè veyatif ki avèk pou n konnen ki tip de zanmi ke n ap fè paske zanmi son bagay ki trè chè trè trè trè chè yon zanmi ki brize se kè w ki brize paske m te ka di lè w zanmi avèk yon moun kè w fè yon sèl avè l. Sifi ke zanmi an li menm li kraze, kè w brize paske tout ti sekrè, bon sitou zanmi ayisyen li pral lage tout deyò, mezi ti sekrè tout sa w te konn di li pral lage tout deyò, li pral di a entèl men jan entèl ye, kote w tande sa la zanmi kraze ou nan lari ou vann paske zanmi sa yo pa vin regle anyen. E sa fè mwen byen byen dan le seyè fòk nou trè trè pridan, jodi a nou te vini nou trete de sa yo pou ou ki se zanmi ki vin mwen sou an, zanmi. Keve ki net la pa gen anyen pou l wè a. Menm jan pou filozòf la di l, ceux qui n'avancent pas reculent. Tit de zanmi sa ankò li pa bon. Fòk nou trè trè pridan paske tit de zanmi sa l pa bon. Il suffit ke w ap fè pwogrè, li ka rayi w demen, li ka touye w. Nou te pote sijè sa pou ou, nou te pote dezyèm tit de zanmi an ak twazyè tit de zanmi an pou ou ki tou de de sa ankò pa bon. Nou rete de lòt tip de zanmi yo, men bde bde dan le seyè, swiv avèk anpil atansyon, mèsi pou tout moun ki tap gade, mèsi pou tout moun ki te prete yo, prete nou tan yo pou yo te swiv de tip de zanmi sa yo. Nan kwaze nan pwochen video kote nap pote lòt de tip de zanmi yo pou ou ki se bon karakteristik de zanmi, ki se bon bon zanmi ke ou ka mache ansanm avèk yo. Byen mèsi, nou salye tout moun, nou salye tout moun ankò yn fwa, mèsi paske ou tap gade nou, nou swete w.